Sa kap fèt la se Top Z Top Z le modeste Powèt Msi la mèr mizisyen Depi ou wè m ou wè sa Fresh ton Donk tou se nèg kabarè natif natal Nap goumen Nap travay pou moun yo E wòl pa m nan Fresh ton se pwomouvwa pwodui a atravè komin nan E o nivo nasyonal tou Sou rezo sosyal tout kote m jwe m reprezante nèt Se travay yon anbasadè kanmèm Flèch lan t parèt 5 me 2024 e depi la a pwodwi a te kòmanse anvayi vil la. Li vin pa Kabarè sèlman, li vin awondisman an nèt, Akayè, Kabarè. Li vin Mibalè tou. Donk, m panse pou ane 2024 la, nou konnen yon sètèn emèjans ke nou merite. Donk, pou ane 2024 la, se te, se te yon gwo bagay li te ye pou Flèch Tan e o nivo depatisman. Donk, nou panse Kabarè te bezwen yon pwodwi ki te pou reprezante li. Li fè tan nou pa vann o nivo nasyonal, pou m pa di a lechèl entènasyonal. Donk nou panse ke nou te bezwen bagay ke jenès la te bezwen bay pou te distrè yo. Nan yon peyi kote se strès kap renye, sa a li ede m. Ou wè si w gen pwoblèm bann yo jere w. Èske w konprann sa m di w? Donk sa a fè yon desepsyon. E bon, nou vrèman pa mete resèt flèch tann nan ajou. pou de rezon pèsonèl, paske anpil fwa lòt pwodui eseye kopye nou, petèt ke si yo te konn resèt la deja yo tap deja fon vèch lan de nimewo 2, sa ki pa tap bon pou nou o nivo maketing. Enben, tout biznis fonksyone ak prensip. Tout biznis fonksyone ak prensip disiplin. Vèch lan se prensip, se sa ki a la baz de tout sa e konpayi sa, pou m pa di biznis sa an swa. Donk, vèch lan fonksyone e... Pou jenès kabarè a, e apre jenès kabarè a, ekri nan pla pou plizyè ti jèn, ou konprann sa m di w la? E nou avèk yon efektif, nou avèk yon dizèn wi la a, pou kabarè, pa bliye gen Mgr Alè tou, Alè, menm efektif la toujou. Men ki sa distribitè yo di, ki sa konsomatè yo di de Flèch Kann, an kèk sòt? Distribitè yo ap anraje sou nou chak jou k ap pase, patou. Gen nèg ki okap kap rele n lagonav èske w konprann ou konnen se ti ralantisman nap eseye fè sou yo poukisa paske ou konnen nou pa fè boutèy kòb sa achte n achte e konsomatè yo menm se pa pale chak jou ou konn sa yo di mesye si n paka kriye pa fè lanmò paske sa depi w gentan fè l pou yo ba yo l chak jou chak lè yo bezwen l pa gen biznis ke ensekirite a pa enpakte men sof ke fòk gen may ak brenn ok epi biznis an swa se riske donk nou riske epi menm jenès la aksepte l. Kòm se pitit vil la menm, nou dwe vil la sa. Nou pa pè pèdi. Enben men rezilta. Flèch kann prèske pa semèn ou ap livre 500 a 600 kès. E sa se lè m pa gen boutèy. A kantite bon, lè m gen boutèy a kantite bon, 1000 la se se yon jwèt li ye. Pase gwo kliyan ka sot anba kay a l di w Maestro oubyen e pdg, DG m bezwen 500, m bezwen 500 kès. Te panse ou t ap fè retrè pou w ka jere tout moun pou chak moun jwenn yon ti bagay. Èske w konprann sa m di w la? E sa se pou kabarè. E nou pa resi ankò menm jan an. Ou konprann? Gen lòt moun ki vin achte kal Pòtoprens avè l. Ou konprann? Gen moun k al Mori, gen moun k al patou e ayè. Donk, ou vin pa ka bay yon bilan ki egzat onivo de vant Fresh Café. De nouvèl estrateji pou l monte pi wo devan devan nèt li. Yon bagay konsa l ye. E nou gentan pran ka pare. E se si ke Akayè t ap pito nan moman an. Ou ka pa mande moun, moun ap rive kote yo. Fòk nou al nan di bagay pa nou tou. Nou gentan konn Mibalè, ok. Donk objektif la se ale pi wo, poukwa pa onivo entènasyonal tou. Ou konprann? Se yon bagay konsa li ye. Pi devan. Tann frèch tann.
Ok. Pa gen lòt.
Ok.
E Tizè Magazine se yon plezi pou nou ansanm avè w. Nou pral pale biznis, nou pral pale frèch tann. Bon bagay konsa li ye. E nou menm? Pratik mwen se leve blan nènè to. E lide sa vini mwen menm avèk yon tonton. E nou vin nan ide a, nou mete l sou tab, nou etidye posiblite, kontrent yo. Epi nou kòmanse, nou frape e an me, an me 2024, nou kòmanse frape. Se pou sa nou te kreye l, pou nou pran l. E nou te gen kwayans n ap pran l. Nou pran l e n ap kontinye jere l. Premye bagay se kalite pwodui an, se premye bagay. Apre nou fin jwenn kalite pwodui nou an, nou konnen l bon, nou eseye l, nou teste mache a, epi nou fè maketing. Nou pran Top Z kòm yon atis ki koni nan zòn nan, ki se anbasadè nou tou, epi n ap mache. E sa te vini, mwen menm avèk yon frè m. Epi 2 lòt zanmi, nou kòmanse nou 4, pase nou pa kòmanse anpil, se grandi nou vin ap grandi, apre nou vin ap rekrite anplwayè. Men sa nou pran yo, se pa yo pa nan lòd e konpayi, se nou menm ki pran yo, nou pase yo staj, epi yo la, y ap avanse, kounya nou nan yon dizèn la. Wi, bèl kesyon. Nou konte mete anèks e nan kèlke zòn. Kote m bon an, n ap travay sou Akayè. N ap travay sou Akayè pou nou gen yon anèks Akayè. Apre sa, apre Akayè, nou pral gade ki jan nou ka mete yon anèks nan Okap. Se pou sa n ap travay. Mwen konnen jan konjonkti peyi an ye a, e fò w panse pou w pa echwe. Nou pa vle echèk la nou menm. Pou janvye a la, nou fèk rekrite 2 anplwayè. Sa vle di a toutotan demand lan ap ogmante ou sipoze gen plis anplwaye pou kabarè la nou gen yon dizèn pou mibalè nou a yon kenzèn eskew konprann men toutotan demand lan ap ogmante nou menm nap ogmante anplwaye. Bravo bèl kesyon pa gen nèg kap travay nan flèch kann poul pa satisfè paske anplwaye yo la ou gen pou pase pou pale avè yo pa gen nèg kap travay nan flèch kann ki pa satisfè. E, anpil moun ta renmen travay nan pèch la. Si ke yo pat satisfè jan yo pale nan lari a, lòt moun pa tap bezwen vini vin travay nan pèch kann. Anperè nou, bon bagay. E nou toujou fèl. Nou toujou fèl. Nou sponnsorize foutbòl, e ti pwogram a kèk pla, fresco, nou sponnsorize tout sa. E nou gen moun tou, nou mete lekòl, nou ede komin. A sa nap rantre a Kote sosyal nan komin nan. Bon mwen pa semèn nou ka vann yon mil kès flèch kann pou moto pa semèn lò gade yon mwa nou fè ap frape premye avèk janvye la paske sa fè nou yon mwa nap frape lò gade chak semèn nap vann mil kès flèch kann ou pa egare. Èske ou konprann? Ou ekivalè yon Novann. Sa vle di la, yo konsome frèch kenn nan anpil. Bon, y ap kontakte staf la, epi yo ka rive nan 32, 42, 33, 48. Whatsapp, apèl dirèk. Epi pou nou pale biznis. Pase depi e biznis li ye, w ap rantre kòb, m ap rantre kòb, kominote a li menm l ap benefisye l. O wi. Satisfè tout moun nèt. Ok. Mesaj pa m. Mwen se yon jèn. E gen anpil jèn k ap konsome fèch kann nan. Lè yo konsome fèch kann nan, yo pa pran l pou l al fè vye bagay. Paske se sa komin nan prèske ofri nou. Sa ki pa sa. Nou nan kabarè. Paske tout moun konnen ki jan kabarè ye. Lè m ap di tout moun, tout jèn, rete pozitif, rete tèt dwat. Pa fè sa k pa sa. Bwè alkòl la, kontwole l. Èske w konprann? Pase li bon pou lòt bagay. Nou pap di w di sa pase lari a konnen l deja. Oke? Lè w bwè l, poze l tèt frèt, pa al fè dezòd. Ann klere jenès la, ann ba yo flèch, ann tizè magazin. E ou ye ok yes. Koute l wap mande ale nèt. Nou pa msye leje Cristaldo. Mwen menm tou se fabrikatè. Nap mete yo sou bit yo. Nap ba yo bon bagay. Nap frape pou yo. Mwen te kwè si lòt yo te konn resèt la yo tap demaske nou nou pa ka bay resèt la. Resèt la rete nan staff la. Bon pou mwen oh m santi m alèz. Lèm nan mitan nèg yo nou gen yon anbyans nou tchuup. Nou bay blag nou pran plezi nou bon bagay nèt wi lakay mwen bon vwa nou te vini la m fyè anpil so gras ak sipò ti machann yo biznismann yo konsomatè yo nou arive pran bès la. Tout mizèk la nap pote pou nou moute pi wo nap batay nap travay pou nou wè si nou ka kouvri tout depatman yo nèt.

Paske lè ou mande moun yo rantre, si anplwaye yo pa t sou travay, yo pa t gen devouman pou yo travay, kliyantèl la ka prese. Paske tout tan demand la ap moute, yo oblije travay plis. 2025 la, n ap travay plis, n ap ajoute plis anplwaye, n ap batay, n ap frape, n ap pran plis teritwa. Fresh Can di yon jenès la, Tizè Magazine, Fresh Can avè w. Tèt frèt. Pa bliye di yo bèl, li gen yon randman l bay.